Yow, nap di yon gwo bonjou, yon gwo bonswa a tout fanatik, tout moun kap sipòte travay sa kap fèt la, tout moun ki abòne a chanèl Djod Food la, tout moun ki poko abòne yo tou, nap di yo yon gwo bonjou, yon gwo bonswa. Kote jodi a so nou vin pale de fantom onorab la, kote yè ki te 9 me 2020 an, kote fantom tap jwe live, kote fantom bat yon rekò ke on pakèt lòt moun te pè pran responsablite a met sou do yo, kote on pakèt lòt MC te pè pran responsablite a, kote Carel Pent te fè on fòkil che tweet kote l te di menm 30 minit yon MC rap kreyòl pa ka fè on layv se on kote pou tout moun wè kote Fantom pa t met dlo nan bouch li kote l te reponn Carel se w li te di se w li pral fè l fèmen bouch li. E yè 9 me 2020 an vre kote Fantom arive fè Carel fèmen bouch li e Carel te menm arive fè yon derespektan kote l te di l ap kanpe avèk Fantom epi pandan se tan so lal afiche Djakout number one nan menm jou a ke l konnen Fantom pral jwe a pou l eseye bòykote Fantom e kote nan mouvman so tout fanatik yo tout fanatik rap kreyòl yo tout fanatik Fantom yo pat bay Carel bo sa Kote yo tout moun tal sipòte fantom e kote m pap baw manti so fantom te pase byen nan live la e yo e menm bagay sa menm kote te gen yon istwa kote menm baky te fè yon tweet kote baky te di so rap kreyòl pa gen mèt so e nan menm moman sa tou apre live la so fantom fèmen tout bagay li fèmen tout bouch tout moun so e an menm tan tou kote fred hype ta pral just fè yon tweet kote l te di se vre rap kreyòl pa gen mèt Men l gon granmèt. Son m pap ba n manti mesye. Yow bèl prestasyon, yow m pap ba w manti chapo ba pou Fantom, anpil respè pou Fantom, anpil respè pou rap kreyòl, anpil respè pou rap kreyòl, mwen menm antanke Djed Flood m pap ba n manti so m ap sipòte rap kreyòl, m renmen sa k fèt la, so epi m met respè devan Fantom, so m pa met respè devan Fantom sèlman tout lòt MC yo tou ki pre pou yo fon bagay konsa pou rap kreyòl. So m tap kontan anpil. So m pap ba w manti yo m tap met chapo ba devan tout paske m pap bann manti mesye m vle pou rap kreyòl la relanse paske twòp moun panse yon pakèt bagay mal de rap kreyòl yo panse depi w fè rap kreyòl ou se bad boy ou se bandi ou se yon pakèt bagay non son se yon kapasite yo e pa tout moun ki ka genyen l se yon talan l ye depi w pa gen tèt ou pa ka fè l so m pap ba w manti yo kote nan live la apre nan pwen kout yo fantom tèlman kontan mesye misye kriye men misye kriye black. Yo m pap bann manti msye msye kriye men yo m pap bann manti yo men m kontan men yo m pap bann manti yo yèswa m pap baw manti m pa rate yon segond nan live la men so m pap bann manti mesye bèl travay bèl travay anpil respè ak fantom anpil respè ak tout staff so tout te mete ansanm yo pou travay sa fèt tout fanatik tou so kite minwi inè so kite ret la kite ret la kap sipòte rap kreyòl kap sipòte fantom kote so fantom ta rive fè yon rekò. Aww apeprè de 50 mil 50 mil moun sou Instagram so anpil respè chapo ba pou fantom so an atandan tou m pral tou moutre nou tweet kote Fred Hype la fè tweet li a kote li li di yo rap kreyòl pa gen mèt men rap kreyòl gon gran mèt so anpil respè ak Fred Hype tou so tankou fantom toujou dil yo Fantom toujou dil se nèg sa ki kreye nèg sa ou konprann se Fred Hype ki kreye Fantom nan stil menm sil toujou respè ak respè tou a tout lòt MC kale yo katafal dat deja vu tout lòt MC ki te goumen avan yo Master Dje Zewon Djibobby bon flow Jimmy O so anpil respè pou rap kreyòl so mpap bann manti mesye bèl travay Bel travay. Ede m nou tou wè sa tou mesye depi gen tèt ansanm gen anpil bagay ki ka fèt depi gen tèt ansanm gen anpil bagay ki ka fèt so yo men tande pran san w pran san w pou tande ti vayb sa pran san w pou tande ti vayb sa epi tou pwofite tou pwofite savoure yo sa k te pase yèswa fantom onorab la l ye yon bagay konsa l ye e pou moun ki poko abòne a chanèl la tou